Jodi a se yon gran plezi pou ke nou pale. Nan pran egzanp lan sou yon avyon. Yon avyon se yon mwayen de transpò ki vrèman itil pou nou. Li rapid, li sofistike. Sa ki rete enpòtan, teknoloji l vrèman diferan. Sa rann ke li vrèman entelijan. Men malgre tout kapasite yon avyon genyen, li toujou bezwen anpil fwa yon pouch bak. Pou ki rezon? Si avyon an fè bak, li ap koze dega an anviwònman an pou bui. E menm avyon an tou, avyon ap fè de zefò ki pap bon pou li. Sa fè avyon an toujou bezwen yon pouch bak. Sa nou menm nou rele nan langaj pa nou remokè a pou deplase l pou mete l sou pis lan epi la li menm kote li pral vole. Sa nou vle pran kòm leson moral? M vle di w, kèlkilanswa nivo, kèlkilanswa moun ou te ye a, pèsòn pa otosifizan. Nou toujou bezwen èd lòt moun. Mwen bezwen w, ou bezwen m. M pa bezwen konn kantite richès ke w gen an. M pa bezwen konnen si w pòv ni si w rich, men nou yonn bezwen lòt. Dezyèm bagay nou bezwen aprann de sa. Malgre potansyalite avyon an, nou wè ke anpil fwa si push back la oubyen remoke a pa disponib, vwayaj li a ankò pran plis tan. Sa fè nou santi ke anpil fwa gen moun wè ki ap soufri nan lavi a Gen moun ou wè swa pa ka pase lekòl, komès li pa ka mache, oubyen tou ou wè ki ap fè kèlke choz ki vrèman banal nan sosyete a, moun sa yo yo bezwen yon push back. Yon push back kapab yon konsèy, ok, ou bay moun nan yon èd. Anpil fwa timoun ou an ou konsidere kòm nil, timoun ki pa ka aprann ni ou trete l kreten ou di l tout sa ki pa bon an, se pa vrè. Timoun nan bezwen yon push back. Li bezwen yon moun ki pou mete l sou pis la, paske l gen difikilte li menm pou l rive la. Wou menm ki paran sispann di timoun nan kreten, ede l pito. Demen Dye voulon w ka vin wè ke timoun nan gen tèlman potansyalite, wou menm ou ka vin wont tèt ou. Men moman l bezwen push back la ou menm ou dwe ba li l. Gen anpil machann k ap fè komès. A chak fwa yo tante komès la li echwe. Moun sa yo bezwen yon push back. Petèt nan administrasyon an yo manke, yo bezwen yon moun ki pou oryante yo. Lajenès la egalman, ki fè chwa pou yo pran zam pou fè tout sa ki mal, paske yo bezwen yon push back. Se yon sosyete ki dezoryante. Nou bezwen moun. ki edike, ki fòme, nou bezwen moun ki gen volonte pou eklere jenès la. Ann sispann ofri jenès la sèlman plezi, ann sispann ofri jenès la sèlman bagay banal, men an nou tante, nou menm ki kapab, an nou tante ofri jenès la. Bagay ki ka chanje lespri yo, ki ka ba yo de nouvèl vizyon, ki ka fè yo konprann enpòtans yo nan sosyete a, ki wòl yo nan sosyete a. Ansanm pou nou travay pou nou konstwi yon nouvo peyi. Li pa posib san chak Ayisyen, san konsyans nou, san volonte nou e san kapasite nou. Pou rezon sa m vin mande w, ou menm, Ou gen pou responsabilite pou w ede lòt ou wè ki nan obskirite an. Fè pati pa w la, konseye l, ede l ou gen plis kapasite, sispann ri l, men ba l sipò pou ke nou dekole avèk Ayiti nou swete a. Se te Steker. Ann pataje videyo a, ann bay sa ki bon valè. Chak jèn ou sispèk ki vle ede sosyete a, ki vle ouvri zye sosyete a, ou menm kontribye. Siw paka fè yon video, siw paka denonse ou mwen pataje. Ann fè sa ansanble pou nou chanje kilti sa ki a peyi nou ki ap desann chak jou pi plis. Tchaw tchaw.